M te vin reklame w lè l te di m w s on vakabon an. M te sipoze kwè lè l te vin di m w s on vakabon. Ap vin di konsa. W ap vin. Ou wi sa manman m pral di avè l. Sa manman m pral di avè l. Sa manman m pral di avè l. L ap mande pase l manman m. Sa manman m pral di avè l. E ti telefòn ou w pa bezwen wi. W wè m sot siye l jete l pa kraze ti telefòn ou w pa bezwen. Ti telefòn ou w pa bezwen. Pa lonmen non m tande e pa lonmen non m vye moun pa lonmen non m pa lonmen non m ou bay ap fin fè sa fò kanpe nan mounda l kounya ex ou gen mounda kounya ex ou gen mounda cheri Widiana pa enpòtan. Mwen map toujou di sa viv lanmou m se yon bon fanm map stil toujou ret yon bon fanm pa gen okenn vakabon ki pral fèm chanje lavi m paske yo pa bon m se yon bon fanm map toujou ret yon bon fanm cheri map toujou ka kanpe de pye pantalon pou m toujou ka fè biznis pou m aprann peye kay mwen pou m aprann bay tèt mwen manje kòm dabitid. Marokin vakabon kap antre nan vim kap soti cheri ki panse m pral gen pwoblèm jamè ap vin pale kaka ap vin chèche eskiz ap vin dim gen pou m regrèt m gen pou m regrèt de hell m gen pou m regrèt de hell ki dwa w ki fout dwa w pou pou w al voye lion nan la eskiz kijan w tap santi w menm si se mwen k te fè l ok. Ou ap fin fèl ou fout premye antò. Pou tèt ou di tèt Kelly poul vin veye pou mwen ou si tèlman santi w fache ou ekrim nan telefòn ou mandem kite waww e sim te fon bagay ki grav menm kòm m pa jan de fanm konn abitye pran yo jan de bouzen w konn abitye pran konn ap mache konyen sou ou yo m pa jan de fanm sa yo nou menm jan de moun tankou nou e bouzen nou renmen bouzen nou renmen bouzen nou renmen malè ak pikan ou bal gen kare l te fè m olye ekrim. Sa manman pral di avèk wi sa manman pral pale avèl la manman menm men rogare li pa tande nan tout nan de tou zorèy li sa manman pral di avèw kisa wap di pral fè sans sa m pral fout bèzou kounye ou pat gen dwa pou tal voye minm di sa w pral dim la ki eskiz ou pral banm la li te lève li te nan match e ou k pou te vin play challenge lan pou li.

Vye moun ke w ye. Nou toujou pran bon fanm pou n pase yo nan kaka. E konsa gason ye men chyen. E bouzen yo renmen fanm kap mache konyen sou yo tout la sou jounen yo renmen. Ap vin ti pase l manm. Sa manm bal sa yo fè la.

Mwen m tou gen bagay. Nan groupe ki moun nan fè espò.
Wè mwen menm, m fè espò m nan groupe sa. M pa menm bay gason aksè pou koze avè m. Vwa pou m ta ba aksè pou plis bagay. Depi m nan relasyon cheri son fanm konsa. M pa janm bay lòt gason aksè pou vin deranje relasyon m. Pa gwen nèg mwen gen k pa ka di sa. Se sak fè lè yon gason mawonnen pou fè m yon bagay mwen kite w mwen pran yon lòt moun. Sa ka rive m donnen CV m pou lòt moun oubyen m pran tan m pou m pran yon moun. Sa pa gen okenn pèsekisyon ladan l. Pou nou nou fè sa se pou m pa bouke. Men mwen ba ou laj ex mwen m pa p antre. Dayè Jackson fè m bloke ex mwen tout kote nèt. Men mwen ba ou laj ex mwen m pa p antre. M pa bezwen di w pou m t al voye menm yon ti flè vwa pou l yon nan lavi. Jamè de ma vi! M p ap fè l. Paske m konnen si m fè l, sa ka afekte relasyon m. Paske m konnen si m fè l, sa ka bay relasyon m pwoblèm. Mete nou nan plas mwen antanke fi. Wè, wè, ou konnen ki moun k ap konprann mwen? Moun ki fidèl nan relasyon. Depi se bouzen k ap mache konyen sou nèg yo, yo p ap janm konnen sa m ap di la ki enpòtans. Moun ki konnen sak rele fidelite nan relasyonl se moun sa kap konprann mwen se bagay ki di lè wap bay tout ou menm nan relasyon ou fidèl ou fè tout sa ou kapab pou pa tonbe nan pwoblèm ansanm a nèg ou epi li menm lap fè chet lap fè afè pal ok. Banm diw grenn bagay bby ou konnen banm diw m paka diw sa pou fèm men ou konnen lè sa fin pase ou te sipoze bon si se pou yo konn priye ou tap jis di manmanw ou tap rele mariw avanw priye pat bezwen fè tout kòlè sa yo epi pou pou deranje lespri w tap jis pale avèl yon fason eseye mandel kisak fèl al fè sal fè a paske moun entènèt se sa yo bezwen vin vin pran zen antre fè pil espirasyon.
Fòk genyenl cheri. Depi yo chèchel moun konn viv san zen fòk genyenl bebe fòk genyenl mwen menm si se te pou mwen m pa tap chèchel paske nan ti twou m wete an wa jakson di m mache sou fil pinga m pou m pa pile 14 men m rete sou ling 10 m pa menm eseye.

M ta al mande l kite tou. M ta di m pa kontan. M ta al mande l kite tou. Lè yo te di l li voye l la, li voye l yo nan live sis. Lè l te moute sou live la, li di l wi l voye l la. M ta mande l kite tou. Eske m mande l kite? M pral li mesaj lan pou w cheri si w pa t tande. M ap li pou w. Li ekri m, li di m konsa. Mwen pral tou di w sa. Ok, lè yon moun di w yon bagay, ou pa vin pale a moun konsa.

Poukil vin ekri telefòn mwen li vin fè soumoun li vin dim konsa ooh ooh li fè pi bon chwa pou mwen ret ak Kelly sa ki kòman sa non Kelly vin chèche poul vin nan box mwen e pat nan e pat bagay live ki tap jere. Kenbe bebe li se ti bdou sa koupe live la e pale a Maou an prive. Moun pa bezwen konnen se sa w tap di Maou.

Emosyon kap pale, li pat gen emosyon lèl tap voye lyon an, li pat konn tout sak te ka vin dèyè lèl tap voye lyon an. Karen dim, so ap dim nan poum remet telefon nan poum kontinye fè live mwen, m plen fanatik kap tann mwen la poum pale avèw.